Se twouve ke ane sa, semèn ki sot pase an, NBA lan ansanm avèk Inyon Basketè yo, ki se NBPA lan, yo deside pou ke All Star Game lan fèt 7 mas k ap vini an nan vil Atlanta. Donk se yon nouvèl ki m kapab di ta dwe fè anpil moun plezi paske nou renmen cho, nou renmen baskètbòl e dotan plis ke sezon sa a se yon sezon trè konpetitif. Gen anpil ekip ki ap mete baskètbòl atè, anpil jwè k ap sòti lòt bò je men se toujou nan yon kontèks ki difisil. youn nan gran jwè nou konnen Lebron James youn nan gran jwè star e se yon jwè tou ki kapab di ki make non li nan sa yo rele All Star Game lan li fon deklarasyon kote ke li li menm li montre ke li menm li pa fin twò li pa fin twò kontan avèk nouvèl sa paske li menm li di ke li pa santi okenn motivasyon ankenn enèji pou All Star Game lan ebyen rezon ke misye avanse se. Se paske li panse ke kontèks la pa pwopis, kowonaviris. Donk se ta 7 mas, se yon wikenn de poz. Li panse ke sa ta dwe yon okazyon pou ke jwè yo menm yo pwofite rekipere yo. Premye kesyon mesye m gen pou nou, paske se sa emisyon an, se deba li ye. Kisa w panse de deklarasyon de Bon Jefferson? Èske nou panse ke. Ansè game nan ta dwe fèt oubyen l pa ta dwe fèt? E m ap kòmanse avèk Junior. Ah, Sa w sa se. panse de Bon, deklarasyon pou mwen menm, e, m te, bon, m panse m, m pa, m kont li nan yon sans, e, e m apiye sa LeBron James di an, e m konprann sa LeBron James di an. Paske nòmalman, e, All Star Game nan se plis pou fanatik li ye. Se yon match ke, de match, se yon weekend li ye, se pa match la sèlman, kote ke gen anpil selebrite ki la. Gen anpil moun ki nan mond spòtif la ki se fanatik baskèt kote yo reyini ansanm pandan yon wikenn pou yo divèti moun sa yo. E tou li yo tou pwofite tou pandan tout semèn nan jwè yo pran yon poz ou konprann e pran yon poz pou yo rekipere yo just pou yo fè yon reset pa rapò avèk mid sezon se toujou fèl nan mitan sezon an se nan mid sezon an yo fèl yo pran yon poz e se tankou yon trèv ivènal li ye konpa jan ou konn wèl nan foutbòl la ke nèg yo konn pran e an desanm fen dane eksetera se tankou fen dane e nèg NBA yo li ye donk e pa gen fanatik nan kontèks ki gen kounya e ke kowona ki yon ti jan vrèman difisil e ke jwè yo fè anpil sakrifis pa bliye ke e nba a rekòmanse an desanm avan ke l ta sipoze rekòmanse donk e lè w pran yon nèg tankou Lebron James ki fè ki fin chanpyon an oktòb an desanm li gentan reprann li ki pa vrèman pran tan e de vakans pou l ta pran yo e ke lè w pran e misye ki patisipe nan tout match yo jiska prezan la e san konplenn li jwe 25 desanm pèdi tout tan sa yo e avèk sikonstans ki genyen kounya se ke kowona 1 ou pa gen fanatik E 2 nèg yo fè tout sakrifis sa yo, ou konprann nèg yo jwe prèske chak 2 jou kounya. Pa gen afè ou konn wè gen 2 match ou konn wè nèg yo konn jwe aprè 3 jou eksetera. Nèg yo prèske jwe chak 2 jou kounya. Ou konprann donk e ou ka wè gen anpil jwè tou anpil ekip ki gen pwoblèm e pa rapò avèk contact tracing, safety protocol e. Si moun nan te an kontak avèk yon moun ki te gen kowona, l oblije pa ka jwe. Kevin Durant la, ou konprann?
W ap gade gen anpil match Washington Wizard oblije pèdi. E pa pèdi, lè m di pèdi a, kòmsi yo pa jwe match yo postpone akoz de te gen moun ki gen kowona. E si w pa gen minimòm jwè nesesè yo, ou pa ka jwe match sa yo. Donk ou imajine w tout difikilte sa yo ki genyen just pou fè match regilye yo mache. Kounye a ou pral eseye fè yon. yon evenman kote en ki pa gen fanatik e ke divès ti e e kòmsi tan de poz pou ke nèg yo te ka pran an pandan wikenn nan jan pou yo te ta ka divèti yo paske nòmalman lè as tan wikenn fèt nèg yo vin a fanmi yo nèg yo vin a madanm yo donk chalè ki genyen vrèman an nan as tan wikenn lan pou gathering pou pou pou networking ansanm a lòt jwè parèy ou yo yo vrèman pa ka fèt ankò ou konprann donk what is the point pou gen yon as tan wikenn. Si Asta weekend nan paka Asta weekend vre ou konprann se bon mwen se sak fè mwen konprann jan Lebron James dil lan se pa just fè match la just pou fè match but fò li gen sans tou menm jan nèg yo te fè bubble la yo ta ale nan bubble yo te jwe bubble paske bubble la te gen on sans te gen on bagay politik ki te kache dèyèl e ke nèg yo te vle fè pase mesaj e nan moman an e pa rapò avèk black life matter etc e nèg yo te gen on tit a jwe tou. Men ale non All Star Weekend jwe poukisa just pou divèti fanatik ki pa vrèman se pa sak pi enpòtan nan moman an ou konprann se pa se pa yon prim ki pral genyen vre yo pa vrèman konn pa gon vrèman yon bi dayè match All Star la te kòmanse All Star Weekend nan te vrèman kòmanse diminye vyou li tout dènye zane yo la paske yo pat vrèman li pat challenging paske pat vrèman gen on price dèyèl vre pou yo jwe pafwa nèg ak al jwel li blese li pèdi rès sezonl pou anyen donk li te gentan kòmanse bese deja donk al jwel nan sikonstans sa li vrèman difisil em konprann sa lebron James di an Polo. Sa w wè Polo?
Ok mwen menm pou mwen menm m pral trè senp pa rapò a sitiyasyon sa pou mwen menm fòk All Stars la jwe e poukisa paske li fè pati de NBA a li fè pati de tradisyon NBA a. E si w ta kòmanse ap retire tout ti bagay sa yo ki nan NBA a, se kòmsi w ta di ke NBA a tou, ou konsidere ke l pa ka jwe. Paske poukisa? Paske y ap jwe nan yon peryòd eksepsyonèl. Ok, yo pran de mezi eksepsyonèl. Enben, se menm jan tou, All Stars la fè w konnen tou ke li p ap All Stars ke w te konnen an. Li p ap All Stars ke efektivman w ale, tout moun reyini ansanm, se an gwoup. Menm jan ke NBA fèt kounya la, NBA a fèt de manyè eksepsyonèl. pa gen moun ladan l, pa gen moun k ap rele defense, pa gen moun k ap fè bri, pa gen moun k ap bou, etsetera, etsetera. Donk, li vin, nou vin, nou vin nan yon lòt kontèks, nou vin nan yon lòt, n ap viv nan yon lòt mond, si nou kapab di. Donk, sa vle di ke fòk yo adapte w, fòk ou adapte w tou a reyalite moman an. Reyalite moman an, se, se sa l ye, se Kowona e ki jan l dwe fèt. Donk, se, y ap, y ap fè All Stars la, y ap seleksyone moun yo jan yo konn abitid seleksyone yo. Y ap teste tout jwè yo, y ap fè kontak contact tracing nan pou yo wè efektivman èske w te èske w te an kontak avèk yon lòt moun. Si w kapab jwe, ou jwe, si w pa kapab tou y ap ranplase w. Menm jan an sa konn rive nan All Stars, gen de seri de jwè w konn ap tann, o dènye moman li blese, yo pran yon lòt moun. Donk se se pratikman e prèske menm bagay la. Donk pou mwen menm, NBA pa kapab jis rete konsa li di ke ok banm gate tradisyonm paske se kowona m pap fè tèl bagay ou byen kòmsi ok fatig pa fatig men ou aksepte jwe chak 2 jou ou aksepte fè road trip tou ou prale chak chak nèg yo prale nèg yo prale nan nèg yo pral nan lòt eta yo pral nan lòt state yap vwayaje donk li pou mwen li pa fè sans pou ta jis kanpe Ou jis kanpe kòm si ou di ok donk pap gen All Stars, pap gen sa, pap gen iks, pap gen igrèg, fòk ou fè l. Fòk ou fè l paske jisteman li fè pati de NBA a, li se yon li se yon evènman e ki tout osi enpòtan anndan NBA a. Kounya la ok li li pa oblije rapòte menm kantite kòb li te konn rapòte oubyen spektak oubyen avèk avèk jan l te konn fèt la. Se menm jan jan NBA ap fèt la la tou, NBA ap pèdi kòb la tou kounya paske pa gen pa gen moun nan stad yo. Donk se montre w ke de tout lè fason, de tout lè fason gou manka ganye. Wi men ki manka ganye? Ki manka ganye li ye nan All Star Game nan? Se sa le pwoblèm. Non, men non manka ganye a se ke jisteman ou pa pral jwenn osi menm spektak la, ou pa pral jwenn otan de. All Star Game pa Super Bowl. All Star Game nan e pa Super Bowl li ye. Se pa yon final li ye. E pa kòmsi. Son Asta game ou konprann se. Non men nou konnen nou konnen mwen konnen mwen konnen men ou pa kapab ou pa kapab di ke ok son bagay ke ki ke tout moun ta renmen al gade vedèt yo paske li kanmenm ou gen dwa kòmsi li pa gen dwa kantite moun ou ta dwe genyen yo men men menm m ta renmen nan yon jou swa tou ke ann di ke Lebron ap mennen la jodi a la parapò a a Kevin Durant.

Bon m pale avè w, pwoblèm nan se pa All Star Game nan nan li menm nan k pwoblèm nan non. Pwoblèm nan se jwè yo. Èske jwè yo pral ka, pral anvi bay divèstisman si yo p ap jwe pou anyen? Tande sa m vle di w la. Men Junior, men sa menm, men sa m ap di w tou menm, eskize si m koupe w, e la kounye a, paske jwè yo, tout lè l te konn ap fèt nòmalman, divètisman w te konn ap chèche, kòmsi challenge yo te konn ap chèche a, li pa t konn fèt toutolon de match la non. Se nan o dènye moman an li fèt wi. Fòk fò teni kont de sa tou. Enben, kounya la, kounya la Durant pral wè, ekip Durant lan pral wè oubyen ekip LeBron lan pral wè rete 3 minit pou match fini, epi e LeBron pral bat li. Oubyen e vice versa. Donk, Junior, ap gon ap gon motivasyon. Jan bagay la ye. Non, nan moman, nan moman ap gon motivasyon Junior. Se nan moman nèg yo ap bliye ke yo nan, nèg yo ap bliye ke yo nan Corona nan moman, se basket y ap jwe. Pi bon fason nèg yo te ka bay la son prim pou yo bay. Si yo bay yon prim ke nèg yo ka anvi genyen plis. Yo te di sa, yo te di sa, yo te di sa devan dènyè ke yo ap bay yon prim. Bon, se sa mwen panse ki ta ka fèt, ki ta. Men tande, tande, tande.
Bon, m konprann ke ka gen yon motivasyon lajan, tankou NBA lan li menm, m panse ke youn nan bagay ki motive ke yo òganize All Star Game lan, se pou yo ka fè lajan. Men kounye a la, jwè yo menm. M panse ke yo gen yon motivasyon, yo deja gen yon fyète. Se deja yon prestij li ye pou yo, se yon onè pou ke yo jwe. Reprezante franchiz yo an, paske toujou gen sa ladan tou. Ou al reprezante franchiz yo antanke star, e pami les autres stars, donk toujou gen yon prestij. Eske yo oblije mete yon lòt prim an plis pou ke nèg yo? Eske, eske Lebron James li menm, paske Lebron James nou konnen se yon nèg ki deja fè 16. Akonpli, yeah. 16 NBA All Star e donk misye gen dwa pa osi motive ke yon Trae Young, ke yon yon Damian Lillard ou byen yon Zach Lavine etc. Bon pou mwen se mesye sa yo ki plis. Eske se pa sa tou ki pwoblèm? Se mesye paske pa bliye LeBron James se meyè skorè All Star Game nan e ki genyen ou konprann donk e misye son 3 fwa MVP All Star Game li ye donk e challenge an pa li pa anvi an pa menm jan. Men ou dakò men ou dakò ke ou pa kapab ou pa kapab retire feeling e anvi lòt ti mesye sa yo tankou lè Jamorank ou lè lè non non menm di w sa menm di w ke fòk ou fè l fòk ou fè l pou kapab e e lè Jamorank lè lè Treyong jan w di a avèk e e tout nèg sa yo tout nèg sa yo pral pral enpòtan Luka Donchich koute mwen menm m pa kont pou l pa fèt e pa kont m kont pou l pa fèt men m konprann kote jwè yo sòti ou konprann sa m vle di w la menm jan yo te bay Bòbòl la lib Arbit, kòmsi yo te bay nèg yo lib arbit pou yo chwazi si yo vle, yep, feu vert ke yo chwazi si yo vle patisipe ou pa. M panse yo sipoze fè l konsa tou pou jwè yo tou. Menm lè m konnen se pa Lebron James ou bral wè eksetera, bay nèg yo chwa a ke patisipe ou pa paske sikonstans lan pa menm. Gen jwè ki ka pa anvi pa, an klè, si w pran yon Lebron James ki gentan premye la, ki pa menm sou sa menm, li kòmsi li premye nan konferans li an, li bral mèt ekip. E si nèg la pa sou sa kounya la ou konprann li oblije patisipe paske yo vote l ou konprann pral vin on dilema. Ok men sa l ye tou se ke NBA a fè mete Lebron avèk lòt jwè lòt sipèsta yo li mete yo nan yon nivo deja paske lè w ap fè l jwe li bon pou NBA a men l bon pou Lebron tou. Enben men men kounya la li bon gen sa li bon pou li bon tou? Oh ah polo monchè. Oh men men oh bon lè li bon chanpyon pou kè si bon? Non mwen m panse wap ap pale de All Star la m ta pral di w Non m pa All Star sa non map pale w non m poko map rive sou li map rive sou All Star sa men m di w lè NBA a kòmsi kreye kondisyon malgre kowona pou jwè yo rantre nan aktivite yo se travay yap travay se djòb yo. Enben wi menm yo te gen achita lakay yo chomaj epi talè ou pral tande yo pral negosye salary cut etc etc men la kounya la jwè a vin travay plis moun konnen l plis moun wè l e sitou nou nan yon kontèks kote ke pi fò moun lakay yo kounya pi fò moun chita yo gade l etc si w pat konn pran tan w pou t konn li bon nan kounya gen anpil moun

Ou konprann sa m vle di w la? Men l pa ka volontè, m ap rive, m ap rive. Li pa ka volontè paske e mwen k ba w tout platfòm sa pou evolye, e mwen k ba w tout bagay sa pou evolye. E apre sa, fò w remèt mwen l. Lebondye pa di sa, men Lebondye bay tou. Li bay tou.
Non, m konnen l bay. Li sakrifye, koute. NBA a di an desanm, apre nèg a fin chanpyon, nèg a pa, apenn si nèg a fè 3 semèn vakans. Li gentan reprann NBA a. Pandan yo di l ann ale. 25 desanm rive, match li jwe, li pa gen pwoblèm ni jwe. Li jwe nòmalman 25 desanm fas a Dallas. Li te ka di bon ok, li pale avèk Lakers, li di bon mwen menm semèn sa yo la k ap vin la, premye semèn sa yo nan Lakers a la m p ap jwe. Sa vle di kòm viewing pou yo ta fè nan 25 desanm nan, nèg yo pa fè l eksetera. Bagay, but li bay sa yo. Li jwe chak match. Map pale nan ka Lebron James etc. Ou konprann? Men banm mete nan jeneral pou tout lòt jwè. Lòt jwè sa yo fon ekip sakrifis tou. Ou konprann? Yo jwe chak match yo. Ou konprann? E pandan ke covid nan la tout sa yo yo respekte li pou la pou le moman. Men gen nèg ki ka bezwen yon semèn pou yo fè vakans yo. Lebron James ou pa bal chwa li menm. Aprè tout tan sa nan kondisyon sa ou pa bal chwa li menm. Ou vle poul kontinye travay menm jan an toujou pandan setan gen lòt nèg ki bal chita lakay yo ki avèk fanmi yo madanm yo men pandan setan li menm li pote plis nan NBA la e ou stil ap mandel plis toujou ou konprann nèg la ka deside Yon eleman map ajoute gon kèk eleman map ajoute an tèm de enfòmasyon m pa vle ke nou santre bagay la son kesyon de deklarasyon Lebron James paske tou swit aprè ke li fè deklarasyon an gen anpil lòt star tou gen Yanis Antetokounmpo gen Kawhi Leonard, gen James Harden tou. Donk tout nèg sa yo se 2 nèg ki a kou si ke y ap nan ekip yo, ekip respektif yo pou All Star Game nan. E yo menm yo manifeste tou e tout, m ta kapab di, dezenterè ke yo genyen pa rapò avèk òganizasyon an. Donk sa m ta renmen, èske se pa yon bagay ke nou riske, ki riske gate? Jis pa le fèt ke Lebron James kòm yon gran yon gran enfliyansè nan nan NBA lan fè deklarasyon sa èske espektak la pa deja tou gate la? Men se sak fè mwen diw sa, m te diw sa nan kòmansman an. Dènye ane ki te pase la yo Astana te vrèman pa bon, kalite a pat bon ditou. Se sa k fè nèg yo te vini avèk, t ap chèche kreye de mwayen pou yo te fè Indijan pi konpetitif. Yo te vini avèk afè bagay apre lanmò Kobe Bryant ane pase pou nèg yo te fè scoring nan yon jan pou konprann nan fen match la pou l te konpetitif, ki l te vrèman parèt Indijan konpetitif nan fen match la vre. Men, pou engage, engage jwè yo. Men si star sa yo gentan pa engage an partan, ou pral fè All Star Game nan, donk li pral vin pi raz toujou, pandansetan ou vle divèti moun. Kisa w pral ofri moun sa w pral divèti a? Se just prezans nèg yo w pral jwenn sèlman wi. Se sa k fè mwen menm m te plis vle pale, m te di kite li de manyè volontè. Gen de se gen de jèn star, gen jèn star ki nan NBA la. Yon nèg tankou Luka Doncic, yon nèg tankou Ja Morant jan m di w la, Lillard, gen yon ekip lòt nèg star ki ka vle patisipe. Bradley Beal, ou konprann, Zach LaVine, nèg sa yo ka patisipe e bay yon bon show. Li pa posi ou ka pa jwenn Leona ki gen konbyen a star nan menl deja ki son nèg kap load manage on Yanis ki ou konprann ki gen on sezon a jwe ou konprann etc men wap jwenn de seri de lòt bon star ki gen toujou on lòt top tier star jèn kap devlope ba yo chans tan li pa on pwoblèm m pa gen pwoblèm se pa star la m pa vle fèt men fò ka bay jwè sa yo ki deja fè tout sakrifis sa yo lib arbit pou yo chwazi sa yo vle fè ou konprann ant patisipe ou pa patisipe menm jan lè bo boul la tap fèt la yo te di whatever moun nan si w vle patisipe ou pa pati ou patisipe si w pa vle patisipe ou pa bezwen al nan bo boul la w ap regret pou w pa vini ou konprann ba yo chwa a paske sikonstans lan se yon sikonstans ki ki difisil e sitou nèg yo pa gen tan avèk fanmi yo nan jwe konsa nèg la nan monte desann li ka atrape covid lan li bay covid lan etc Ou konprann, e bon nou ka wè kijan gen anpil jwè ki pa jwe paske te gen covid ou contact tracing etc. Si son semèn ke yo bay tout lòt jwè yo, kite jwè sa a, yon nèg tankou Lebron ki kab yap vote pou li a, kite l chwazi ane sa a si l vle ale ou pa ale pou l ret lakay li a fanmi l ki deja sakrifye e yon pakèt bagay pou game nan deja. Ou konprann? Ba l Ok. ba l ba l Men posiblite a pou l chwazi. Men menm pou mwen menm, basket deja ap fèt deja nan yon kondisyon kote ke, kote ke ki pa menm nan. Ok, e Carlo jan w di a, e pou m reponn ou, donk li pa, li pa deranje anyen. Ok, paske deja basket la pa, basket la deja li menm pou kont pa l, nan kondisyon ke l ap fèt la l pa atraktif. Sa vle di Covid la son ekskiz. Donk, Covid la daprè w menm son ekskiz. Non men ou nan. Son ekskiz li ye men se pa grav, paske m pral esplike, m pral esplike sa m di a. Dakò avè w wi. M pral esplike sa m di a. Koman ou konprann ke, koman ou konprann ke yon ekip tèt pou tèt avèk meyè jwè l ap jwe nan, map pale de Brooklyn avèk Toronto Raptors, komsi ap jwe pou, komsi twazyèm quarter ou chwazi retire, retire jwè a alò ke l te kòmanse ap jwe. Donk sa vle di ke ou deja kraze spektak la deja. E e deja psikolojikman e e mantalman ekip sa li touche kanmenm. Raptors bat. E ou fèl ou fèl ou fèl pral pèdi 3 match ankò. Deja se pou m di w ke pou m reponn ou pou m di w ke kondisyon. Alò wap pale de match wap pale de match basket kote ke Brooklyn Nets tap jwe kont e Toronto. Toronto. Toronto Raptors epi e nan. Yo vin retire, alo Dorent te monte nan yon premye tan. Exact, men sou ki te jwe, li pat komanse, men li te vin monte, li te vin monte nan premye quarter an, nan pratikman fen premye quarter an, men sou ki te l jwe, an nou di ke w kite l jwe, m pa gen pwoblèm ou kite l jwe, ou te gen dwa pa kite l jwe ditou ditou, men w kite l jwe, si l ap bay viris la, ou gentan transmèt li deja wi. Men fòn fòn pa pran moun fòn fòn pran fòn fè bak mesye fòn nou fè bagay yo avèk lojik. El teste negatif ankò el teste negatif men si ou si ou di l soti li pa li pa li pa dwe jwe men e tan l te fè ap jwe a la li li li pat gentan bay viris sa? Non men nou tout konnen ke sa se te yon BS li ye ke bon pèsòn pa vrèman konprann sa k pase a. Wi men men men se pou m di w ke deja baskèt pap fèt nan kondisyon tout moun konnen an donk se pa grav pou All Stars sa.

Se pa poum pa pou Asta la fèt. Men m vle pou jwè a li patisipe sil vle patisipe. Sil pa vle ya li li pa oblije. Si lebron pa vle la pitol pa la bay bay Ja Morant plas la ou konprann. Bay yon lòt nèg ki pi anvi jwe yon Demar Derozan ki ka pa ki yon ti jan sou pant desandan li. Men eskel pa ka fèl li pa ka fè sa? Li ka jis, eske li pa ka fè sa? M pa konnen men se sa m gen lenpresyon paske sa pa janm fèt pou jwè yo di bon mwen menm m pap jwe ou pa konprann donk Bon men misye se la m pral di a Junior a antre nou yon ti parantèz yon ti parantèz misye plenyen men l konnen l prale wi a li konnen li konnen l paka li konnen l non non atansyon wi e pa ke l konnen ke l prale paske l pral mò a manman non non non la pa gen moun dèyè l non e ben vwala non sèlman non sèlman li konnen ke l paka kite de 1 tou li paka kite kòmsi paske misye vle rete Misye vle rete sal ye a e kontinye rete sal ye a malgre jèn jwè yo ap vini an. Misye pako prè pou l bay twòn nan non. Misye plenyen se vre.
Ebyen nan sans m konprann, m konprann, m kòmanse ap fè m konprann deklarasyon an, tout sa ki dèyè deklarasyon misye a. Donk se gen yon kote lakay li, li deside. Li pa ka, li pa ka pa ale. Li pa ka pa ale, wè. Li pa ka pa ale paske li LeBron James. E donk, m panse ke la a nou, nou byen pale sou kesyon an e m m panse n ap, n ap kanpe la a, n ap, n ap envite fanatik baskèt yo e kòmante e gade kondisyon spesyal, NBA la deja spesyal, donk ke nou fon yon All Star spesyal tou. E li p ap menm jan, n ap, n ap twouve yon lòt fòmil epi Junior li menm li pale de kesyon. Pou ke ap gen yon lòt solisyon, bay nèg yo posibilite pou ke yo ka chwazi, yo lib pou ke yo deside wi ou non si yo vle patisipe menm jan sa te fèt pandan bubble la.